Menm si w panse se ou ki vle yon bagay, men fòk ou mete nuans. Gen moun ki natirèlman viktim pwodiksyon lasyans, poutan gen yon lòt kategori li menm se kwayans ki oryante l nan tèl sans. Moun ki ekri teyori sou manipilasyon mete devan anpil aspè ki lye ak jan moun enteryorize sa y ap tande, sa y ap gade oubyen sa y ap li. Nan tout ka sa yo, rezilta a se ap menm bagay. Ou pral adopte yon tip konpòtman yon gwoup deja defini, poutan ou ka imajine se sa w te vle. Kit se sou plan entèlektyèl, nan koze relijyon e menm nan lasyans, anpil apwòch predefini e tout moun fini pa ale nan menm sans. Nan domèn kominikasyon, piblisite jwe yon gwo wòl nan pouse moun chanje konpòtman, adopte tèl tip konpòteman oubyen pran tèl aksyon. Se pou sa, pou sipòte efè piblisite an, gen yon moun ki spesyalize nan ranje etajè, ki fè lè w rantre nan yon makèt, magazen oubyen nan famasi, ou kapab achte yon pwodui, yon atik oubyen yon medikaman san se pa pou li ou te deplase spesifikman. Malgre disiplin ou kapab bay tèt ou pou w pa depanse nan sa ki pa esansyèl, Yon timoun ki al nan magazen ak paran se efè piblisite an w pral konsome paske lè w fin rive sou kès, etajè ki tou sou kote yo genyen anpil chokola, sirèt, bonbon e pafwa ti jwèt ki kapab enterese timoun nan, w ap fini pa achte kanmenm pou evite timoun sa plede kriye pou kesye ak lòt kliyan pa gade w yon jan w jan. Sou plan kiltirèl, jèn fanm ak jèn gason sibi enfliyans sa k ap pase lòt kote paske medya yo la pou sa. Nan konsome fim, seri, nouvèl, telenovelas, moun tout kouch kapab adopte kèk atitid ki pa kadre ak kilti pa nou osinon nòm sosyal yo. Nan domèn kwayans, gen kèk spesyalis ki pa menm vle pale de manipilasyon, yo pito itilize konsèp soumisyon. Kit se sou kontrent oubyen avèk konsantman oubyen san konsantman, fanm ak gason egal ego pou tout sa ki gen pou wè ak enfliyans yo kapab sibi pou fè tèl ou tèl bagay ki pou ale nan sans enterè gwoup ekonomik, politik oubyen sosyal.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
Depi lontan, otorite te konn toujou manipile moun nan lide pou kapab fè yo kwè nan sa yo vle. Donk lè yon politik di yon manti ou repete anpil, pèp wap dirije an ap fini pa aksepte l tankou yon verite, sa vin fè odela de analize diskou an, men jan moun yo pran diskou a e deside kwè ladann nan, li vin tounen yon eleman pou etidye epi gade l pi pre. Nou jwenn menm atitid lan nan koze lafwa pa egzanp. Gen yon ilimine ki kapab regwoupe yon seri moun sou baz li gen yon vizyon epi l kreye yon denominasyon pandan l ap fè moun suiv lide l ap fè mache an. Angle mò.
Devlopman syans moun yo, patikilyèman kominikasyon, li vin devlope plis zouti, sipò ak mwayen pou moun manipile moun e nan yon pi gwo echèl lopinyon piblik. Sa vin fè, nan lavi chak jou, anpil desizyon moun ap pran, ebyen se sou enfliyans anviwònman imedya yo, lidè relijye, lidè dopinyon, otorite etabli, osinon nouvèl òd mondyal, san nou pa bliye medya yo. Yon egzanp senp, jodi a, yon moun ki pa gen yon smartphone branche ak entènèt santi l pèdi twaka nan lavi l. E si l pa gen kouran pou l chaje telefòn sa a, l ap chèche tout kote pou l jwenn enèji. Donk, Pesonn pa chèche konnen kote adiksyon sa soti, men nou jis konstate pwogresivman, yo mete tout moun nan sitiyasyon pou nou kominike e vann nou mond lan tankou yon vilaj global, konsekans, telefòn entèlijan branche ak entènèt endispansab paske li vin rantre nan mòd de vi anpil nan nou. O final, n ap achte bwat telefòn, n ap mete minit, n ap peye abònman entènèt. Anplis, w ap bezwen kouran pou chaje l. Pou yon sèl pwodui, li kapab chaje ak anpil derive ki endispansab e pafwa, menm akseswa yo konn vin tounen yon priyorite. Pa egzanp, fò w gen pochèt, screen protector, etc. Angle mort.
Se pa sèl kominikasyon kòm disiplin syantifik ki tante pote repons ak chèche analize kijan moun kapab sibi enfliyans. Nan filozofi, menm jan ak nan psikoloji, genyen teyorisyen ki gade fenomèn nan sou lòt aspè ki lye ak chan detid yo, e souvan sa fèt sou baz eksperyans, obsèvasyon, ak entèpretasyon. Ki prensipal objektif manipilasyon an? Se sa nou pral gade nan pwochen pati emisyon an, rete konekte. Angle mort Angle mort Angle mort yon emisyon pou founi je gade sa retwovize pa pèmèt ou wè e ki ap rive sou ou.
Sou plan psikoloji, yo defini manipilasyon an tankou yon metòd ki genyen pou objektif kontwole osinon enfliyanse sa moun ap panse, sa y ap chwazi, aksyon y ap pran. Moun ki kapab egzèse l se swa yon moun ki gen pouvwa, n ap pale de otorite sou yon moun oubyen sou yon gwoup, oubyen enfliyans, lè sa a moun nan kapab di w sa l ta renmen w fè oubyen li fòse w fè l. Metòd sa a lè l byen itilize kapab chanje pèsepsyon moun genyen de reyalite an, lè sa a moun nan ap sedui w, l ap pèsyade w, li ka menm mennen w sou wout soumisyon. Yon moun, menm jan ak yon foul, kapab tonbe anba manipilasyon mantal oubyen psikolojik, kit li konsyan oubyen enkonsyan. E se sa k fè, kèlkeswa nivo moun nan entèlektyèlman, Enfliyans medya oubyen relijyon kapab fè l parèt fèmen, se paske spesyalis yo estime tan moun nan pase ekspoze ak yon pawòl, yon panse, yon lide k ap mande l adopte tèl tip konpòteman, lè l rantre nan lojik lan, li vin pa gen nuans, li aji tèt dwat. Angle mò.
Nan lane 1576, ekriven fransè Etienne de la Boétie, li pibliye yon liv ki rele Discours de la servitude volontaire. Nou ta ka tradui diskou sou deside depann de moun, yon tèks filozofik ki gen yon gwo pòte politik, kote li t ap denonse pouvwa ki konsantre nan men yon grenn moun pandan li t ap ankouraje dezobeyisans sivil kòm repons ak politik peze souse. Se tankou si nou t ap tradui lide santral dokiman an, nou ta ka rele l tout bèt jennen mòde. Ou ap koute emisyon Angle Mò.
Genyen yon analis ki di, tèks Labouesi an pa mande moun vide dlo sou dife pou etenn li, men se pito sispann mete bwa ladan l. Donk, nan jan Etyèn ap envite moun yo revòlte an, se pa ni nan koupe tèt ni nan boule kay men se pito aksepte sèlman sa yo deside oubyen sa yo bay konsantman yo pou li. Labwesit ap louvri je sou atitid anpil moun devlope nan konsanti pou l sèvi yon pastè, yon pè, yon ougan, yon prezidan oubyen yon tiran. Donk, nan tout relasyon pouvwa, lè pou w devlope abitid sèvi, li ap parèt nòmal pou w aksepte yo domine w. Poutan, si w konsyan se ou ki aksepte yo domine w, ou kapab revòlte, nan evite fè egzakteman sa moun nan di w lan oubyen sa l ap enpoze w la. Diskou sa a genyen pou l mennen sou chanjman sitiyasyon san l pa mache ak vyolans ni tansyon. Evidaman, liv lan te pote refleksyon spesifikman sou politik tiran an sou pèp li e li fikse responsabilite viktim yo e non responsabilite pa bouro yo. Eske nan sosyete pa nou, manipilasyon kapab pote yon gwoup ekspoze lavi yo san yo pa konsyan gen danje? Se ap dènye pati emisyon an. Angle mò, yon lòt rega sou aktyalite a. Plizyè teknisyen dakò pou di foul enkonsyan. Sa vle di, anndan yon foul pa fòseman gen yon panse rasyonèl, koyeran k ap sikile. Sou enfliyans yon ti gwoup, foul lan kapab fè nenpòt aksyon san li pa menm konsyan poukisa l ap fè l e kijan l fè fè l. Se rezilta enfliyans lan. Kontrè a ki se soumisyon, depi avan menm foul lan derape, li deja konnen ki kote l pwale, ki sa l pwal fè e se sou lidèchip yon moun ki predefini oryantasyon mouvman an. Jeneralman sitiyasyon sa li pa gen pou l wè ni ak nivo etid ni ak predispozisyon pèsonèl oubyen endividyèl. Se yon manipilasyon klasik ki predetèmine konpòtman moun yo. Yo di w chante w ap chante, yo di w danse w ap danse, e si wòch vin pou tire w ap tire wòch san w pa konsyan de sitiyasyon w kòm endividi. Se vag lan k ap mennen w. Se wòl adrenalin yo tou pou l kapab pouse w afwonte danje a, sitiyasyon strès la, san w pap panse ak konsekans yo. Angle mò.
Nan yon mouvman etidyan kont yon ansyen prezidan, youn nan slogan yo se te, Grenn nan bouda, se jilè pa bal n ap pote boure. Donk, si de moun ki gen aksè ak liv e ki avize kapab lese konprann mouvman y ap fè a ap anpeche yo pran bal e y ap afwonte patizan pouvwa a ki alepòk pa t ap fè yo kado, se deja yon eleman konpreyansyon sou jan diskou manipilasyon kapab depouye moun de tout rasyonalite, pou nou pa di de tout rezon, lojik ak bon sans. Lè lidè mouvman sosyal oubyen politik konsyan de metriz yo genyen pou manipile foul, yo itilize zouti sa pou mennen moun kote w pa ta panse, e se byen aprè chòk, sosyete a oubyen sèten sitwayen ap rann li kont te manke refleksyon, te manke evalyasyon, e tout dega sa yo te kapab evite si pa t gen presipitasyon. Sepandan, manipilasyon rete yon zouti redoutab pou fè moun lespri kanpe danse sou tab, mare yo youn ak lòt tankou krab. Li byen bon pou yon moun genyen kapasite pou fè moun fè jwèt lè w kapab manipile yo tankou maryonèt. Men èske sosyete an, Leta, kapab ap gade enpuisan yon katastwòf ki se rezilta yon move manèv manipilasyon? Èske responsabilite an pa pataje lè okenn moun nan chèn sekirite an pa t anpeche deriv yo? Edisyon jodi an kaba, n ap ba w randevou semèn k ap vini. Pwogram sa a te rive posib gras ak kowòdinasyon Jacques Derosier, dokimantasyon Alberto Joseph, reyalizasyon Grégory Gard, teknik Riquem Production, prezantasyon Jacky Marc.